Nou pa di pa gen korona an Ayiti vre, men si te gen korona jan dirijan yo fè l la, yo te koz pou nou tout te mouri yon sèl jou. Parapò de sa, yo fèmen mache a, jou yo mete yon jou poum twa jou lan semèn nan. Lè w vin nan mache a la, moun sou moun, se la pou w wè vre si maladi a te egziste, te an Ayiti jan yo di l la, nou tout t ap gentan mouri. Nou pa di pa gen kowona, men moun yo se mouvman politik y ap fè an peyi a pou yo mete nou deyò. W ap gade pou w wè, Ameriken ap voye moun vini, Lèzetazini ap voye moun vini, Dominiken ap voye moun vini, nou pa gen lòt peyi, se la a nou gen pou nou viv, pou n leve pitit nou, pou n gen jounalis tou, pou n gen depite tou, pou n gen majistra tou.

Leta ayisyen ap fè politik. Yo di gen kowona, nou dakò paske maladi a rèd, li dan le mond, l ap ravaje le mond. Yo mande nou pou nou itilize distans sosyal, pou nou itilize kach nen. Nou mete tout prensip ijyenik an aplikasyon, nou dakò l. Lari a, se la nou fè kòb manje nou. Gen moun se ladan li peye lekòl, se ladan nou peye kay. Se kòb bank, se kòb, se kòb bank, se kòb eskont ki lan men nou. Nou menm nou dakò, yo di mache a 3 jou nou dakò 3 jou a. Men lè jou pa nou an rive, yo fèmen mache a yo pa ba nou rantre. Se pa nou menm se pa nou menm pèp ki mete kowona a. Si ta gen kowona Ayiti vrèman, se leta avèk tout ekip li yo nan vwayaje nan peyi etranje ki vini avèk kowonaviris. Se pa machann ki vini avèk kowonaviris la. Di yo ba nou libète nou pou nou viv. M se yon medsen fèy, m bouyi boutèy, m trete maladi, m rete pèdisyon, m bouyi tout. Medikaman m bay moun. M pa gen kote m pase m mache fèy la. M pa ka vin achte madè, m pa ka vin achte zeyondilin pou m bouyi lalwa bò lakay mwen Jivena. M pa gen yon prezidan k ap ede m. E medsen an k ede m. Ou wè m achte sa la a? E nan kouri m ye. M mande lapè pou Petyonvil. M Petyonvil depi an 80. E la tout fanmi m pwogrese. Yo fini a Petyonvil. Madi a m vin achte nan mache a la m manke mouri nan toufe pou baryè a. Mwen gonmra depim chita lakay mwen. Yo pa voye anyen ba ou. Kisa yo ba ou lè yo di ou pou chita lakay ou a? Kisa pou viv ansanm avèk timoun ou? Avè pitit ou? Yo di ou konsa pou chita lakay ou. M pa gen anyen lakay mwen, m gonmra chita. Men afeye men kote m blese la, yo banm yon kout bagay men kote m blese. M ap pran baton anba sa m ap sibi a la. Pou m ap pran baton anba sa m ap sibi a la, yo di ou chita lakay ou. M gonmra depim chita. Dròg ou ap touye m, mwen pa ka manje, m pa ka bwè, m gen kay pou m peye, m gon fanmi sou kont mwen, yo di m pou m chita lakay mwen, lè m chita lakay mwen sa yo voye ban mwen pou m manje. Bak lan mouda m, yo di m pou m chita lakay mwen, lè m chita lakay mwen an kisa m ap manje. M pa ka leve maten m vin chita Petyonvil, m konnen yo di nou 3 jou mache, lè m vini. M wè baryè fèmen, m tande baryè fèmen, nou an sispann nou pa ka mete deyò. Yon moman m tande bri, bri deblozay, baryè kraze, moun kouri kouri, dezòd dezòd. Sa vle di, se wè gen yon plan pou nou, plan sa pa bon, li pa menm menm mete l an aktivite paske nou pap kite pou nou pa fè 50 goud nou menm, fò nou fè l, nou pa janm al mande Sewòk, nou pa janm al mande Jovnèl. Non, nou pa gen leta nou menm. Leta pa nou e nou tèt nou ak Bondye nan syèl la.